Bon gen doktè Boje ki rele la li menm ki nan sistèm sante a. Doktè kiyès?
Doktè Laurent Boje.
Ah ok. Ki konn misa byen. Li menm moun pam. Li menm moun pam. Doktè Laurent Boje nou kontan rejwenn ou sètènman wap swiv deba avèk anpil atansyon e bon pwen wap pote pou nou la nan sa kap di yo. Kòman nou ye? Ebyen nou anfòm e m salye tout panelis yo e m salye emisyon an an patikilye. Wi map swiv nou avèk anpil atansyon e. Koze usaid sa se se Trump rann nou anpil sèvis la. Anpil anpil sèvis. Pa bliye usaid pa sèlman nan sante li nan tout nanm peyi a. Humm. E pou yon ti istwa se usaid se se prezidan Fridjirald Fridjirald Kennedy ki te fonde usaid. Ok.
Ki te mete usaid an plas avèk pou misyon Se se kès nou a se ya. Ah bon?
E se pa san rezon ke nan tout enstitisyon nan peyi Dayiti, nan tout ministè ou jwenn usaid, an patikilye ou jwenn li nan sante piblik, se youn nan enstitisyon ki Dezatikile, demantle, dezòganize sistèm sante a. Son gwo bagay, alò la fòm di moun yo kap tande, se peyi a kap tande w la, ou se Laurent Beaugé, donk ou te direktè depatemantal de sante, ou vin sekretè deta a la popilasyon, ou konn ministè a, se la w evolye, ou konn moun yo, minis ki pase yo, sa w ap di yo la, se de bagay veki.
Poukisa nou di l, sa di ke lè nou di dezatikile, dezòganize, demantle sistèm nan. Demantle l. Se paske yo vini avèk yon seri de pwogram menm si se yo bay sèvis men se sèvis pri ki pou a lon tèm kraze sistèm nan. M ap ban yon egzanp klè pa egzanp pepfa menm si pepfa ki finanse pa usaid responsab pwogram VIH eksetera men lè yo antre anndan sistèm nan yo fè sa yo rele yo ensite yon seri de sèvis yo bay yon seri de sèvis ke leta pa ka vin rebay ankò, vin fè ke e alalong se sistèm nan kraze, li vin totalman depandan de yo, e yo mete sa rele yon estrikti paralèl ki vin fè ke leta pa ka swiv. E se pa san rezon yo fè sa, yo fè l pou ke ou ka toujou rete depandan de yo, pou sistèm an la pa janm rive ka reponn a bezwen popilasyon an. E answit, si nou rete, nou rete sa se nan sante, nan edikasyon yo fè menm bagay, nan agrikilti yo fè menm bagay. dèfwa yo konn sak konn pi e parèt pi endesan an yo konn mete yon pwojè avèk yon bidjè sou non sante piblik pa menm gen 10 pousan nan montan global la ki depanse pou sante piblik se kòmsi yo sèvi ap sante piblik kòm yon koulwa pou devèse lajan bay tout yon seri dòganizasyon ki la pou demantle leta. Non, non, non, fò w ti kanpe la doktè, doktè Beaugé. Pou m reprann deklarasyon w fè la, ou di yo konn menm gen de pwogram ki fèt sou non sante piblik, ministè a pa menm gen 10 pousan ki al jwenn, ki rive jwenn sante piblik, se rete orè pwojè ap fèt oubyen? Se klè e E on on lè an tanke direktè m te manke kòman dirè j. M tal foure men m non non non dife san m pa konnen se non dife m tap foure men m. Paske an tanke direktè ou an tanke direktè depatmantal fò fò gen fò gen e aksè a bidjè depatman w lan paske pwojè yo se sou tout depatman yo. Wap wè gen gen dezòganizasyon ki n a ryen avwa avèk lasante. ki pa gen okenn bagay pou asante epi y ap finanse yo. Y ap finanse yo men pou yo ba w ti grapday sa ke Leta konn pran nan men yo, yo fè w dè egzijans pou w travay avèk òganizasyon sa yo menm si de òganizasyon sa yo. Men sou ki baz yo ba yo kòb la yo menm? Sou ki baz yo ba yo kòb sa a? Yo ba yo kòb sou baz vizyon ke yo fè de peyi a, sou baz vizyon ke yo genyen, paske usaid e kisa l la? Se pou pwopaje lide, lide Etazini nan objektif pou demante tout peyi, pou fè peyi yo restavèk. E se pa san rezon pou wè ke Ayiti. tounen yon lakou Etazini e pou wè ke tout ministè, pa gon ministè jounen jodi a ki pa gon ajan usaid ladan, ki pa gon pwogram usaid, ki sa vle di ke usaid se bra, se bra finansye cia. Sa vle di ke se, se, se, sa Trump ap fè la a, se yon bon bagay lap fè wi, lap ouvè je patriyòt, lap ouvè je nasyonalis, lap ouvè je souvren, sou, sou, sou, sou, souvrenis yo, pou di yo ke okenn peyi pap devlope lè se mande lap mande e li di nou tou fò ke nou menm nou koupe lonbrit e kòripsyon lonbrit gaspiyaj lajan leta fè leta vin o sèvis de la popilasyon se sa m di usaid se lajan pèp ameriken e byen yo itilize lajan pèp ameriken pou vin kraze pèp ayisyen. Jounen jodi a fòk ayisyen itilize lajan leta pwodwi o sèvis dayisyen men y pa do sèvi ni de estrikti politik ni yon seri de gouvènman ki fè ke. Alò ou menm ki viv alò ou sa w pale m byen konnen se de moun tankou w ou menm ki konn sistèm nan ou fè eksperyans yo sa w ap di a se pa tande w ou konn bagay yo èske kòman sòti petèt se la kesyon pou n ka fini a a sijè kòman sòti nan sa a. Kote n rive la jodi a? Il est facile de s'en sortir. Pou premye bagay pou nou fè pou nou soti ladan, fò ke nou konbat efektivman kòripsyon. M ap ban, m pran egzanp sou nan domèn sante a. Nan domèn sante a gen dè òganizasyon, gen dè òganis otonòm de leta ki responsab sa yo rele sekirite sosyal, de vòlè, volè sante. Ou pran OFATMA. O Fatma se yon twou san fon, son lajan kap gaspiye. Paske on... Son lajan kap gaspiye? Son lajan kap gaspiye. O Fatma wi? Son lajan kap gaspiye. Son lajan leta kap gaspiye. Ona, son lajan leta kap gaspiye. E CAS, son lajan leta kap gaspiye. E FAES, son lajan leta kap gaspiye. E tout enstitisyon sa yo... si lè yon gouvènman serye mete enstitisyon sa yo sou titèl administratif, yo redui privilèj direktè jeneral sa yo genyen paske direktè jeneral sa yo se yo ki fikse salè yo. Epi se yo kòm si yo antre nan yon ansanm de aktivite ki pa gen anyen a wè a sekirite sosyal, ki pa gen anyen a wè a lasante. E lè leta pran tout lajan sa yo, yo evalye prè de 10 milya de dola de gaspiyaj antre tout òganizasyon tout òganis otonòm sa yo. E tandiske lajan ke usaid e lòt antite ap bay nan sante a, yo pa rive menm 5 pousan. Menm si yo kouvri prè de 80 pousan bezwen, men yo pa men yo pa reprezante 5 pousan de lajan k depanse. Sa vle di. se paske nou menm nan leta nou an lajan pou tè inosan yon popilasyon an ebyen nou vòlè l nou gaspiye l paske wap wè ke gen de zantite ki pa janm kontribye nan bidjè nan bidjè leta wap wè AAN wap wè APN wap wè tout antite sa yo Lè, tout direktè jeneral sa yo, se yo k fikse salè pa yo wi, yo fikse kòb yo. Se yo ki bay tèt yo salè, ki fikse men ki montan yo ap touche yo menm chak mwa? Yo salè an. E tout kòb sa yo, se kòb leta, se kòb pèp ayisyen an kote ke yon gwoup nèg, yon gwoup nèg òganize yo pou yo vòlè, e answit, ou wè, bezwen popilasyon an tèm de sante, an tèm edikasyon.

ki yo menm prete le flan e remèt sante an bay usaid pou kraze li, pou kraze tout sistèm nan. Non, gen de moun ki nan jesyon an. Yo pran de desizyon, yo pa ka rive kote pou yo deside a tou san se pa valide, se pa usaid a menm ki mete yo. Men si yo tout pete koken, wi men si yo tout te pete koken, yo ini yo, li pa pase. Se sa ou ta di yo pa pran djòb sa menm, depi se gen. Non men pete koken tou, paske pa gen sante k ap fèt an reyalite. Son konplo. Ou tande doktè Beaugé k ap esplike bagay la la, se krèv kè. Ou konprann? Ok, Doktè Beaugé. Moman favorab Doktè pou lè Beaugé, vrè èske je patriyòt, peux lè me vrè permettre? nasyonalis mete tèt yo ansanm.
Paske ma, ma, machann peyi yo, nèg ka, k ap vann peyi a pou po patat la, yo antann yo. Yo antann yo. Yo antann yo. E nou menm ki vrè patriyòt, ki vrè nasyonalis e souvren, nou pa vle Dezini. antann nou. Nou pap antann nou. Nou E pap se, antann nou. e, N ap e goumen, se n ap batay. avantaj sa Trump ban nou. Ou pa wè kòman Trump ini tout, tout. Patriyòt ameriken, yo di w America first. Nou menm ki sa nou di? Nou di chak koukout kreye pou je yo pandentan n ap tann ke blan an ban nou yon ti grapday.
Se sa l fè. I simaye ti grapday. Ti grapday nan sante, ti grapday nan agrikilti, ti grapday menm nan yon seri de gwo. 2 gwo nèg ki se gwo ekonomis yo gen gwo pwogram yap benefisye de lajan usaid se pou sa ke gen yon seri de responsab yap ban yon diskou defetis paske yo menm yap touche lajan usaid yap touche lajan ameriken pou mete pye sou kou nou ou wè nou di nan mouvman usaid moman propis pou ke vrè patriyòt yo se pa moun ki sou blòf yo non. Vrè patriyòt yo, vrè nasyonalis yo, moman an rive Trump ban nou on egzanp kote ke America First enben nou ka di Haiti First tou. An premye.
Eskize m. Alò, Doktè Beaugé, on ti souf. Doktè Beaugé. Li pa tande w non. Doktè Beaugé, w avèk nou? Wi. Alò, Doktè Frantz ap fè on ti reyaji avèk ou letan ke nou pral pèmèt ke w konkli. Mè wi, Doktè Beaugé, je vous félicite de votre belle intervention.

ke karos la pa enplemante. Nan tout nèg nan bagay la. Koman se fè til ke nou pa nan karos. Koman se fè til ke nou pa nan CFI. Koman sa mwen di ou paske ayisyen di dòt blanch epòk ke nou menm nou te la yavè kan menm yon sèten kontwol. Ti konpran? E bon kon le vèy ou non mwen m ka di ke preval è lè dè petèt dè mwen movè prezidan. M pa di ke son bon liye men petèt dè mwen movè. Paske se youn nan rare ou mwen ki te gen yon bidjè eksedantè. La m ka di m pa dakò avè w tou mwen menm. Ki pa t gen yon bidjè defini. M pa di m pa dakò avè w. Ou te di w pa dakò avè m talè a. Pou mwen menm se youn nan pi gwo vagabon k pa janm rive nan tèt leta. Prezidan Preval.
Dezensisyonalizasyon, destriktirasyon. Ok.
Pi gwo vakabon k janm. Yon se se sipoze releve pou l repoze l kesyon sou tout richès peyi a. Reprezentasyon pou l. O non de, o non de chos. Mètnan, lotre pwoblèm ki se poze mètnan.

depa oubyen demantèlman usaid s on opòtinite pou lè vrè patriyòt, pou moun ki onèt, ki serye, ki pap piye lajan leta pran responsabilite yo pou ke lajan leta o sèvis de la popilasyon. E strikti yo egziste vre men moun ki nan yo a yo pa a la hotè sèl sa k enterese yo se gonfle pòch yo e se pou sa nou lanse apèl la ankò a vrè patriyòt yo tout moun ki sou panèl la ki di yo patriyòt tout moun k ap koute ki di yo nasyonalis moman pwopis pou nou nou gon boulva devan nou si twonp si ameriken di america first an nou menm an nou pwofite pou nou di ayiti an premye.
An tou ka, mèsi anpil Doktè Roger. Telfò.
Kenbe la.
Mèsi, mèsi. Se te donk Doktè Laurent Boger. Pa gen moun kap di ou an Ayiti. Ijans Ayiti.
M felisite Doktè Boger. N ap fè yon gwo pwojè ansanm la. Nou pral eklate peyi a lòt semèn la. Telfò ou mèt ret branche. Gon bagay kap kwit la.

Ann pale, ann mande lidè politik de lopozisyon, ann mande lidè politik de lopozisyon ki sa ki usaid? Gon gwo tonton lidè m konnen, usaid ba l yon machin kò diplomatik depi 2020 jis kounye a la a. l ap itilize l lè li de di l. E chak mwa, usaid ba l 20 mil dola ameriken. Non, ou ka jis di sa ki lide. Chak mwa, usaid ba l 20 mil, ki lide sa? 20 mil dola ameriken. Non sèlman yo ba l yon machin, men chak mwa yo ba li 20 mil dola ameriken. Pou ki sa yo ba l kòb sa? Pou ki sa?
Destabilizasyon!

M mande lidè de lopozisyon an Ayiti ki sa ki usaid. Mwen di w gen yon lidè, yon gwo lidè jodi a ki gen moun li nan konsèy prezidansyèl la. Sa pa rete a konfizyon.
M pa ap kreye konfizyon. Moun ki konprann ap konprann.
Non se pa yon enfòmasyon.
Ou pa bay enfòmasyon.
Moun ki pou konprann ap konprann. Mwen di ke lidè sa, m pa vle.

Ou konnen gen anpil moun k ap fè politik lan peyi a. Ah oui, exactement.
Lè w di, Gen lag, il la pa pale. lè w di on lidè, Oui.
an n di m konsidere tèt mwen kòm on lidè politik. Ok. Pa gen anyen k ap di lan lopinyon, ou p ap pale de mwen, sitou m ba w kote w, ba w kot panèl, lan panèl la. Ok. E jan w pran misye la. Sa se 1.
Li pa, e de vwazen an l ap pale. U, usaid pa bay kò diplomatik, li bay it. Ehe. Sa vle di w di w se on machin kò diplomatik. Kò diplomatik sa soti lan Te ite. anbasad, lan konsila. Se sa m ap di w. 50 kòb 2 gouden.